Map jere sa bebe. Men ki kote? Mwen ok bebe, mwen bala. Map vini. Mwen ok bebe. Mwen ok bebe, bay problem non map pran non.
Shit mesye, e sa li mtap jere la? Epi m alèz ansanm avèl, m mandel sil gen menaj li dim non. Poukisa Linda oblije ap banm manti la?

Cheri pèmèt mwen di w sa, anpil relasyon jodi a gen anpil pwoblèm. Men mwen menm avèk ou konnen nap dirije yon legliz, èske ou santi w erez nan relasyon mwen menm avèk ou antanke pastè madan pastè, èske w erez nan relasyon an? M pa konnen ase de sa. Apresa sa w di menm, ou manje depi maten? Manje.

Rezon ki fèm erez pou janm wè kèk relasyon ap foksyone kounya kèk moun gen de fi ak mari ak madanm yo marye de twa jou relasyon an kraze se kout pye kout pwen kalòt kap tonbe nou menm Bondye fè nou gras depi nou fin marye pa gen sa antre antre pami nou nap byen viv nap jere afè legliz nou nou alèz.

Aahmm sa fè lontan m anvi tandew paske m konnen etazini son peyi fri son peyi ki gen anpil pwoblèm ladan li e paske m fè kelke jou la m pa tande ou sa te vrèman panike mwen menm avèk manman w sa nou tap panse avèk ou anpil wi e ke nan aahh tout bagay anfòm an tout bagay anfòm pitit gason m. Apre sa koman sa koman sa ye pou moun tou. Bon tout bagay anfòm ou konnen legliz la nou gen anpil travay nap fè ou konnen ke travay legliz pa gen jwèt ladanl ou konnen papiw ap travay anpil manmiw pa gentan ou konnen nou pa gentan bò kote nou fòk nou jere timoun nou paske tout fidèl yo se pitit nou fòk nou jere men manmiw vrèman kontan la manmiw ap vle poul tandew la tou wi paske li menm kote avèk mwen la manmiw anvi pale avèk ou tou wi.

Ebyen ok cheri koman w ye ak inivèsite a wap mache byen? Konnen map mache byen manmi paske konnen ou konnen pa gen sa Bondye pa fè konnen depim piti konnen se se prensip levanjil mwen pa gen sa Bondye pa fè.
Ebyen ok ou toujou al legliz wi dim non di manmi w èske ou toujou al legliz? M toujou ale manmi paskem pa ale janm te konn ale souvan m toujou ale manmi.
Oh kòman w pale souvan an dim non sak pase menm cheri a. Wouyy mon Dieu m pa yon tan paske université a pran tout tan m nan wi Oh m. Sa fè m pa ka pale pou ou an. Enbyen ou konnen cheri a kòman bagay yo ye ou konnen ou se timoun legliz ou leve nan legliz ou konnen ou pa ka bay afè lekòl la tout tan ou fò w bay tan w pou Bondye tou.
Enbyen dakò mon cheri a m te konn tande w tou an mon cheri a.

Sa w konnen si m bezwen desann Sendomeng m gen yon bagay pou mwen jere m pa konn kisa m te ka fè se kòmsi si m te ka kite w nan kay la oubyen m te chèche yon kote m mete w.
Non ou konnen m son moun ki vrèman bagay m pa p ret pou kont mwen so m ap sèl nan kay la m ap pè m pa p ka rete pou kont. Se vre?
Wi.

Daprè pou sista Daprè pou sista m panse sou sa pou mwen si te ka di m wi la pou ta vle patnè m nan. Bon pati limenana se anpil bagay ki pral pase men m pa vle pou l pou l pou l sou sou kou sou sa non gen anpil bagay. Depi maten m pa tande Djilòf men yon mesaj li pa kite pou mwen Dayise rele l men non m pa bezwen rele l m ap rele l nan bò midi yo l ka nan travay depi l ap travay li pap resevwa m. Map kite yon mesaj pou li. Salut chérie kòman ou ye ou anfòm dim non kòman jounen ou pase ou anfòm maten domi non m kite mesaj sa pou ou lè jounen wap fèm repons dakò. Madanm mwen kite vòs mwen la pou m eseye tande l non.

Yo men, si m dou sak sot rive m nan la ou pap konn. Ou di sou ou pap konn paske ou pa nan mwen. So, pandan ke talè a m sou la ri a mwen m sèl. M jis rele menaj mwen epi m fon ti pale. Epi nan menm moman an manzè vini bay byen souri. Bay, wi, sou ou konnen. Ebyen guys, nou alèz men yo so. Nan men moman, gran frè, gran frè manzè a parèt men. Li pran li vire san eksiz. Bay vijilan men, nou konnen, nou ezi yo so. Di mwen zè la ren men, se baga fèl kite. Nan vivan difikilte men, gen yon jou pou sa. Ya ya Esa esa menm sou Misye pa ka fè anyen paske fanm nan renmen m deja Li pa ka fè anyen Apre sa ou anfòm Ya mwen poze konnen M yon ti jan strese bagay sa yo a pa 100% men bon N ap jere sa pi devan Ya Ou sa ou pale ak papa ou paske li toujou pase anba mwen papa ou fonksyonè nan legliz la trè byen bagay sa yo ok se byen an nou dakò pa gen pwoblèm non baz m ap rele w ankò dakò pa gen pwoblèm non bro

Kounya Linda e sa wap fèm pandan map depanse pou ou. Hein Linda al pran telefòn ou an kot banm fè rapid fè rapid wi Linda map tann ou la. Tèt sa pran telefòn nan Linda. Menm ou fò.
Fè pipi! Bon, e pa alèz ou t alèz? Wè kounye a, m ap pran ni kont an bank yo, ni kat de kredi yo. Ou pap gen aksè nan anyen e m pap ba w kòb. E pa alèz ou te twò alèz? M pap ba w kou ankò non Linda. Kòm ou te twò alèz, m pran telefòn nan e lajan m ki t achte. Ok Linda? Ok, rejwe avè m.